Medam, mesye, sali, bonswa, byenveni sou chanel pou la ki se Haiti Deba. Nan mouman sa ke nou soti nou pliske kontan, real menite pou nou antre la kayou. Vil esplike ou kek pwen kap fe aktualite espesyal menite nan moun sa. Mèsi paske ou chwazi e fè pati de grand fami sa ki se Haiti Deba. Mèsi paske ou pa janm lage nou. Nap jis mande w si w fèk rive pa bliye abòne epi ede nou pataje jounal yo ki la espesyalmente si w panse ke ou menm wap benefisye de travay sa ke nap fè a isit la sou chanèl sa ki se Haïti Débat. Mèsi. Medam mesye la France gen yon gran pati ladan nan moman ke nap pale avèk ou a la ki nan Oscurida. Ensi ke ki nan fènwa, jan ke nou te di w sa lòtre fwa, lè nou t ap pale espesyalmente, e kapital kouran mesye sa yo, yo te konn fè l nan peyi Boukino Faso, kòman ke yo rele e politisyen sa a ki aktyèlman ki se prezidan nan peyi l, aktyèlman, nou konnen pi fò kouran ki te alombrajse Lafrans, Sou peyi sa ki te konn bay li, ki te konn fè la tout sa, y ap pran tout sa yo bezwen nan peyi sa pou yo fè kouran an, e si gen malgre y ap maltrete peyi a, al final ke yo rele peyi sa se peyi k pi pòv. Chak ane yo fè l kado 90 milyon de dola, poutèt 90 milyon ewo ke yo ba li a, se pa dola, ewo, se la Frans se ewo ke l genyen, entonces yo panse ke yo te konn nan ganyan yo tonn tou. Mwen te di w ke Boukinawa Faso rive yon lè ke Misye santi ke pawòl sa yo fè l mal epi l leve kont e sistèm nan. Yo met prezidan atè nan moman ke n ap pale avèk ou a la a, Lafrans gon pil kote ladan ki fè nwa paske yo pa gen enèji soufisyente y ap travay di sou dosye sa a paske Boukinwa Faso Li tire pati sa. Li di non, dèske n ap di se peyi k pi pòv. M pa ka pi pòv epi se mwen k ap mantènen nou, mwen k ap ban nou kouran. E lakay mwen n ap charye tout kalbon epi n ap rele lakay mwen peyi k pi pòv. Vrèman enpòtan medam mesye. Sa e nou tande la a se gwo koze k ap mache nan monn sa. Medam mesye nou pase nan pwen espesyal men te pwen Nayib Bukele a fè plis bwi. ke sa ke nou te panse ke pwen Nayib Bukele a. Jiskesi, pwen Nayib Bukele a sou tab la, anpil moun ap pale de sa, men jiskesi bagay la di nan moman ke mwen menm avèk ou n ap pale la. Nayib Bukele bay espesyalmente pou ki rezon, dapre plizyè jounalis e nan peyi l ki te poze l kesyon, yo fè l konnen Nayib Bukele yo te rechaso pou an Ayiti. Pou ki sa? ke nan moman an, ou retounen sou dosye sa a ke ou mande ke si yo ba w 3 bagay sa ke ou mande a, w ap resolbe pwoblèm Ayiti a, oswa w ap rezoud pwoblèm Ayiti, an bon kreyòl. Nayib Bukele te reponn konsa pou l te di ke Sa fèl mal menm lè ke li pa ayisyen pou l gade pou l wè kòman bandi ap touye yon seri de ayisyen sa ki pa la yo manje moso nan yo. Sa vle di ke sa ke dyaman Nayib Bukele atenciona se specialmente espesyalman polis sa yo e kòman yo te rele bout ba oubyen bout chosèt oubyen m pa konnen bout tenis te touye a avèk mesye sa nèg yo te fin touye l Epi yo ouvè l, yo pran moso nan vyann li al boukannen l pou yo manje. Waw! Se gwo koze wi. Sa wap di la, fò w gen kè pou w tande bagay sa yo. Epi yo te vin fè sa, mesye bout ba oubyen mesye bout chosèt te kenbe yon polis, non sèlman yo vin trible polis la katouch, epi lè yo fini, yo koupe moso nan vyann polis la, yo manje l. pou yo moutre espesyal men te kòman ke yo se kriminèl tout bon vre. Ebyen lè yo fin fè sa, se videyo sa yo se videyo ki pibliye nan le mond antye. Nayib Bukele di pandan se tan l ap gade videyo sa a, ebyen ke sa fè l mal anpil, li te oblije mande 3 bagay. Li di si yo bay 3 bagay sa yo, l ap met Ayiti tifi jan ke l te ye. Ebyen ke yo jis te ale pi lwen pou yo demontre, pou yo fè konnen nan peyi Nayib Bukele te genyen 6000, yo te konn anrejistre yon kesyon de 6500 moun bandi te konn asasine sèlman pou ane. Aktyèlman la nan moman ke n ap pale avèk ou a la, Nan pou ane 2023 a, tèlman travay Nayib Bukele a fonksyone, de 6500 moun, li desann avèk 214 moun sèlman bandi tiye. Pou ane 2023. Sa vle di ke Nayib Bukele fè konnen ke sa di anpil wap gade pou wè yon imen ke mo moun, yon bandi ki pa sou moun. kenbe yon moun pou l touye l espesyalmente yon polis paske tout polis nan mond la si se yon fòs espesyalmente ki ta sipoze e kontwole le mond nan yon gèlè mande 3 bagay nan 3 bagay nan nimewo 1 li mande ke fòk

lap antre an Ayiti. Premye pwen an se remèt tout kòb la misyon ap koute a. Pou konbyen kòb la ap koute, peye tout kòb la. Dezyèm pwen enpòtan an, li mande ke espesyalmente fò Ayiti dakò. Fò Ayiti dakò pou ke yo menm yo antre nan peyi sa a, y al fè travay sa. Twazyèm pwen enpòtan l mande pou ke fòk laONU vote l. Fòk yo tout moun ki nan laONU pou yo vote sa. Li di wi depi yo vote l, yo di wi, yo pa gen pwoblèm y ap lage misyon an nan men l. Li pa bezwen pèsòn moun pou al vin di l ke m ap voye 5 polisye, sa ap voye 100 polis. Non non, li di pa bezwen sa. Depi yo peye tout kòb misyon an. Yo vote lwa, yo di wi yo dakò. Li di li menm pou kò l, li gen moun suficiente e l gen manèl, manèv, ke l kapab anplwaye pou l etire tout bandi k gen nan peyi a. Avan tan ke y ap mande l la. Se gwo koze medam mesye. Desi ke Nayib Bukele esplike 3 bagay sa yo, Men mwen menm tout moun konnen se konsa m pale, l ap vrèman difisil paske la onu p ap vle apwoba l. Poutèt kisa ou konnen yo p ap vle apwoba sa? Paske yo pral santi yo wont. Si Nayib Bukele antre ann Ayiti, li fin avèk tout gang ki genyen, l ap on wont pou yo nan je lemonn. Sa vle di pandan Nayib Bukele di sa tou, Nayib Bukele ap demoutre yo pandan ke yo te fwontan, yo t ap fè sal bagay yo l mache sou san l. Nayib Bukele ap moutre yo, moun kont ap moutre men sa pou l fè a, ke li konnen pa so. E sa Nayib Bukele ap moutre yo la wi. E byen ke sa pral demoutre yo tou tan byen ke yo pa p vle vote lwa a pou yo pa dem pou Nayib Bukele pa pran mond la. M vle n konprann sa m ap di la. A vle di si yo vote sa, pou Nayib Bukele ta rantre an Ayiti, pou l al fini avèk bandi. Kounye a la Nayib Bukele antre vre, li soti li genyen batay la. Li kraze tout bandi kisa k pral genyen? Etazini pral, yo, nan moman la tout moun pral vote Nayib Bukele. Yo pral di sa Etazini pa ka fè Nayib Bukele al fè l. Sa vle di ke m vle n konprann sa k ap di la a. Menm lè w tande yo di bon nouvèl pou Ayiti pa panse sa se yon bagay k ap al fèt reyèl nan moman n ap pale la. Pase etazini pa vle pou Nayib Bukele etire bandi yo la al final pou yo di non se Nayib Bukele ki kapab. Etazini pat kapab. E ke sa li pral soti kom nou ta di w yon pwoblèm yon pale mal Nayib Bukele pral gen plis glwa e se sa ke yo pa vle. Kelkeswa lot peyi mèt te mande k di fwa lavalè an plis ke sa ke la yo bezwen pou y al fin avèk gang Ayiti. La Ono kapab aplobal. Men si te pou Nayib Bukele menm lè li te manke mande pi piti m pa kwè yap aplobal. Paske yo deja pa vle wè nèg sa deja kap fè tout je mond la wè klè. Pou nèg sa parèt nan peyi a pou l ta fin avèk gang. E kote ke menm mesye sa yo, yo t al ofri Nayib Bukele yon kantite de kòb pou Nayib Bukele pat fin avèk gang sa yo nan peyi l. Paske yo di si Nayib Bukele te fin avè tout gang ki gen sal balon l, kamera siveyans pa tap vann. Men an inante m pa kwè ke nan moman la a, mesye sa yo, yo pral aproba on lwa ki pou di wi Nayib Bukele ou mèt ale, depi ou fin ap peye w lajan men lajan w. E yo konnen si Nayib Bukele ale, lap pot viktwa. A vle di ke m pa kwè mesye sa yo, yo pral aproba sistèm sa pou Nayib Bukele.

paske yo pap vle pou Nayib Bukele genyen glwa plis ke jan li la. On muchacho a 42 ans lan ki gentan fè tout bagay sa nan mond la, m pa kwè ke nan moman an yo pral asèpte pou yo di wi Nayib Bukele pa gen pwoblèm ou mèt ale men kòb la, ale al fè sa ke w mande a n konnen w ka fè l al final nap ba w tout bagay e realmente se yo menm kap fè sa. Em pa kwè ke sa pou mwen menm, menm lè anpil moun rele l bon nouvèl pou peyi Dayiti, mwen m pa rele l bon nouvèl. Pou mwen rele l bon nouvèl, se si mwen Etazini ta di wi, nou vote lwa nan kongrè a, kongrè a vote l, li di wi, kòb la disponib, Nayib Bukele. La m ap rele l bon nouvèl. Men aktyèlman la a, nan moman menm la anpil chanèl ekri bon nouvèl pou Ayiti. Men mwen menm m pa renmen rele l bon nouvèl paske m pa kwè se yon bon nouvèl. Medam mesye yè mwen te esplike nou nan jounal ke nou te fè konnen ke nou esplike w ke kòman ke imigrasyon te rantre nan mèlkado e non sèlman yo rantre nan mèlkado yo touye yo tire yon ayisyen bò kou ayisyen an te tonbe lè yo wè sa twò mal yo pran ayisyen an yo voye l dèyè machin yo yo t al fè wout avè l. Sa vle di ke nan moman ke nap pale avèk ou a, pandan se tan yo te fè sa, yo pat vle kite Ayisyen an atè a pou si Ayisyen an mouri, li tap vin yon pale mal pou yo. Yo te voye l nan machin yo al avè l. Ebyen ke nan menm lyen sa, medam, mesye, bagay la te tèlman dis e e difisil pou Ayisyen nan yon zòn ki rele espesyalmente Cristo Rey. Imigrasyon yo, yo tiye. Yon dominiken k tap pran pou ayisyen. Sa yo pa bay li nan nouvèl fasil. Yo te yo bay ayisyen, yo bay dominiken an 4 bal paske li te menm vle goumen ak dominiken yo pou ayisyen yo. Al final bon, kite m fè w tande vwa a, nan moun menm ki te la, ki te ka si wè kòman bagay la tap pase, yo pat menm vle pou pèsonn te fè videyo Fayson te fè foto paske bagay la te tèlman di e pou banm fè w tande. Salut bonswa le group koman nou ye koman aktivite yo nou anfom nou fèm ap gade nou chè lago ayisyen yo fiziye ayisyen an yo kase 2 pye l anba bal yo kase ponyèt li Epi yo ba li yon chèk li ba l yon kout pre nan bouch li achte twa dan nan bouch li lage atè sa pase klitole e mande foto a epi nou pral gade nou mèt gade li sou facebook tou nap wè kote pou dominiken ki resevwa 4 bal piga se yon fizye dominiken an tou la klitole ba yo rèd la ba yo rèd mande mande prèv yo te ka voye foto ayisyen an pou mwen Pou m te ka pataje yo nan gwoup. Pou m te ka transpòte l bay jounalis Ayiti yo tou la, m ap tann pou mwen.
Medam, mesye, jan ke nou t ap tande a se konsa, E byen ke yo pat vle kite yo fèl. Bon jodi dimanch la lay pi mal mwen diw gon dominiken resevwa 4 katouch nan kristolèy la nèg migrasyon yo bay ayisyen resevwa 3 bal yo kase yo kase pyel kase ponyèt li rache 3 dan nan bouch li yo dim li asou sou li toujou men mande mande pi wo. Ebyen si sa pase nan zòn gele kristo rèy isit la nou pa voye moute si nou di yon bagay se verite. Asi ke m pa konnen nan ki fason ke Dominiken li menm li pran 4 bal, Ayisyen an pran li menm 3 bal. Mwen fè konnen se imigrasyon menm, se nan sou gen men plizyè lòt Ayisyen ke nou te gen nan Christo Rey, lè n rele yo pou n konn si se verite yo di yo menm yo pa t ka pwoche, men se yon verite ke l ye. Nou mande kòman ke sa te fè pase konsa, eske se nan dwòg? Yo di non, se paske Dominiken an li menm li t ap diskite avèk chèf imigrasyon yo, Daprè enfòmasyon, genlè ke Dominiken an li menm li pa t vle pou yo t ale avèk Ayisyen sa a. E konn yo mennen avè l se te gendwa mèt kèk kay, oubyen tou genlè Ayisyen an te rantre lakay misye yo pa t vle pou l te pran l, e byen ke yo bay Ayisyen an 3 bal, yo bay Dominiken an 4 bal, epi yo rache 3 dan nan bouch Ayisyen an. Genlè ke daprè pou mwen menm li genlè te goumen avèk chèf yo, genlè te ba yo kou, Paske si l pa t ba yo kou oubyen l te fè yon bagay ki vrèman egzajere m pa kwè ke imigrasyon ta pral fè yon aksyon konsa. Men kòm nou se yon seri de kòman dèfen Jovenel Moïse konn di nou se pitimi san gadò anben ki èske konn di l ankò zen lakay ni yo tcheko pèp la konn di nou se nou pa pitimi san gadò men nan moman an nou se pitimi san gadò e de si kèlkanswa moun ki fè w yon aksyon ou pa gen pèsonn ke ou pral pote E ou pral pote plent akoz de sa, sa ke yo fè, yo fèl nèt, medam, mesye. Asi ke mwen menm, isit la, sou Ayiti Deba, m toujou di tout Ayisyen, pa leve goumen avèk yon chèf, pase sou leve goumen avèk yon chèf, ki ka ou? A ki moun ke ou pral pale? Ki moun ki pral ba ou rezon nan sa ke ou fè? Vrèman difisil. Menm papye kès ou gen nan men w polis ta kenbe w li vle al avè w avèk tout papye w la. Pa tèl pa kòm si m te kapab di w ke ou pral fè e e jan m te kapab di sa menm ou pral fè rèd ansanm avèk li paske w di w gen papye. Non! Ale! Lè w rive nan bakasyon de Haina, ya lage w. E si w fè sa k pa sa, ou dakò pou ta goumen avèk yo, w ap peye tèt kase a medam mesye. Isit la e sa ke nou fè, nou ba w yon konsèy nou konnen ke k ap bon konplètman pou ou. Si w mete yo an pratik, m panse ke w ap jwenn tout verite yo. E w ap di yon jou, ou te konn tande sa sou yon chanèl ki rele Ayiti Deba, ki gen yon jounalis ki rele Dany ki konn ap toujou di, Pa goumen avèk chèf. Talè gen dwa gen yon jou nou kapab genyen sa k rele rezon. Men nan moman ke n ap pale la a, menm lè ke nou gen rezon, rezon nou ap toujou pase anba plat pye paske yo p ap janm ban nou l. Medam, mesye, se konsa. Asike, pa bliye ke nou renmen w anpil, non pa m se Dany. N ap toujou chache tout enfòmasyon yo pou n kapab vini, vini pote pou ou. Jan granmoun lontan konn di a, Nan bon ti mamit. Avan n ale kite m di w, pwezidan Boukino Faso, jan ke yo rele l la, li moutre Lafrans vrèman verite ke 90 milyon dola, osea 90 milyon ewo ke w konn ban nou an, ou konn ap di nou se pi pòv, n ap pran tout desten nou an men pou n demoutre w ke nou pa pi pòv. Ebyen ke pou n demoutre w ke pandan se tan w konn di se ou k konn ap ban nou, Epi se manti se nou ki konn ap fè w favè paske nan moman an ou nan fè nwa e nou menm nou nan limyè e nap travay pou n retire peyi nou nan salte ke nan labou ke nou menm nou te met peyi a al final pou nap mache